Mwen m ta mouri wi baz. Ou konn sa fè m swete sa? Si m te mouri lè kanaval la m pa t ap regrèt non men. Men misyon m pa t k o bout. M gen yon gwo senpati pou madanm Mikaben. M pa menm di papa l, manman l bikòz m konn madanm mwen si se mwen ki te mouri ki nan kisa l t ap ye jodi a. Se pa pwoblèm lajan l t ap genyen nan bòt. M konnen manman m konn sa l t ap genyen. Manman Mikaben konn sa l genyen, papa Mikaben konn sa l genyen. M pat close a Mikaben, Mikaben pat zanmim konsa. M pa pral fè fake poum di Mikaben te di se te dat non, nou pat close. Men m te respekte talan misye. Menm jan misye te respekte talan m. M respekte pèsonalite m menm jan misye respekte pèsonalite m. M pa rayi ankenn moun, e sa nou pa janm konprann. Moun nou panse miyay pa sa l ye. Kòm yo vann nou konsa, yo vann Fantom konsa, jan nou panse la bon m di kolangyèt manman tout moun e sa m ye. Mwen di pa sa m ye. M t al lekòl tou. M pral gen 22 zan la depi m fin lekòl. Si m pa t al lekòl, sa m ap chante yo la m pa t ap chante yo. E m te kòmanse ekri. Vini gen yon kote tèlman m pratike m vin gen tout bagay yo anndan tèt mwen m pa bezwen ekri. Men de sa ti m fè. E sa fè w ap gade depi nenpòt vès k ap jwe la w ap wè m pa konnen depi kote m sòti paske depi men de sa ti m tèl sijè m antre anndan m vin balanse m frape danje. E de sa fè m eseye chante sa m viv m pa eseye chante sa m pa viv. M son gang paske m son rejè. M se dechè. M pandan yo bezwen m pou yo retounen nan menm kote yo ye a. M pa kè m son gang. E sa yo di?
Kè, son gang mwen bikòz m se yon rejte de la sosyete. Egzat. M son marginalize. Ben ok, m son rejte de la sosyete. M son gang. Men jou m pa la bave ankenn moun. Ero m di nou sa chak jou. Poste foto m. Jwe m mizik mwen. Nou ka kriye. Sa e li. Sa e li. Li moun. Pou w kriye. Because lè w gen feeling fò w kriye. Si w pa. E robo k pa kriye. Menm robo a dè fwa tou. Li konn gen feeling li tou. Ou gad film ou wè. Men m pa vle moun fè chèlbè. Di m te di. Di m te dat. Si n ap di m di m te di di m te dat. Di l kounye a. E nou konn ki sa ki fyète m ye? Ou konn ki fyète m gen jodi a? Menm lè Bedjine pa bay li m di l mèsi. Zomò, Fredlin, Solis, tant dot atis ki te patisipe nan omaj pandan m anvi a, m di yo mèsi. Chak atis ou renmen menn, chak lè w wè l, ba l lanmou. Ba l nan men. Kole sou li. Sa k pretansye a si l pouse w? Toujou renmen men men pouse w bòt li pa konprann paske l sòt li pa gen edikasyon familyal, li pa gen edikasyon sosyal e l pa gen edikasyon sa yo rele ansèyman nou rele l ansèyman eskolè a. Mwen vle nou konprann. Edikasyon sivik.
Eskolè, e sa yo rele edikasyon pandan se ansèyman l ye. Mwen m pa yon pakèt bagay menn ou konn depi apre lanmò Mikaben nan pandan l pa t zanmi m nan papa m vin konprann di shit ou wè nèg a fin pou yon kote gen tout 17 mil moun li souke l li mouri mwen pandan m te nan yon fol ki te gen plis ke 17 mil moun m pran kou yon lòt moun mouri m la. Pou bagay nou voye monte ap vin chèche vyouz nap di Mikaben pa mouri li nan koma fòk nèg Carime yo sil pat mouri yo tap di nou li pa mouri nèg yo pata ka fè simagri avèk pèsonalite yon fanmi konsa pat otomatikman Mikaben pata mouri nèg Carime yo lapolis ta dwe arete yo jan nap di a fanmi Mikaben tap okipe salopri eskize wi nan moman sim dil paske konsa m pale san filtè. Nèg la mouri met bal chans li kite lala anpè li bat wèl mouri li fin ba nou plezi e swiv li mache li di mèsi bondye li fin ba nou bay dènye plezi li bay lala al fè wout li kitel poze l anpè kite fanmi nèg la viv anpè kite madanm nèg la viv anpè kite pitit ki nan vant madanm nèg la sòti byen bikòz sa l ka fè eklòmsi nou pa janm konn menm lè l rete fèm fòl kanpe e fil li. Li bon timoun nan man te kite lòt ti bebe a pase m'ap gad yon video misye menm bagay sa fè dlo sot nan jem wi papa sèl sa fè dlo sot nan jem wi kote l'ap pale a pitit la l'ap di m'vle ou vin yon bagay pou m fyè de ou menm paske papa ou fè yon pakèt bagay w'ap fyè de papa ou l'ap pale anglè a ti fi l'ap gade. Yn pi gwo regrè m la m pap ba nou manti m pa sonje etazini non men nan yon sans m sonje l bikòz m anvi di pitit mwen yo gen etazini yo jan mwen yo bikòz sa m gen 2 gravè m sendomeng m gen youn ki ayiti ki pi gran m anvi di madanm mwen jan m renmen l m anvi di wè zanmi m pou m di yo mèsi pou tout sa yo te fè pou mwen bon it's life. E lavi l ye. M kite l mache. Men kote m ye a tou men. Men pouvwa m ye m mal avè l pou n konprann. Nou bezwen grandi. Pa konprann ou wè m tap bèk lè epa nou poko nou konprann lè m fache e kleren fè m bwè m ap bwè kleren lontan. Ou wè jodi a m kalm bikòz a depi apre lanmò Mikaben nan m just m vin wè lavi yon lòt jan m di shit. M pa gen pou m mande moun padon. Tout sa m fè m fè l men m konnen Bondye ap padone m pase m mande Bondye padon pou sa m fè moun ki pa bon nan kè m bòt m bay pou m di nou padon men nou dwe grandi jodi a wè tout bab mwen blanch cheve m pa blanch pwèl mwen pa blanch bab mwen blanch se yon dimansyon se yon granmoun ki di m sa avan l di m bab ou blanch cheve w pa blanch anyen pa blanch bòt se yon dimansyon m se yon moun malad menm. M just vle konnen. Lè map di m sa li pa konprann. Konbyen grenn bwe pa jou ke Mirab e Mendes? 4 konprime pa jou. E lè m pran konprime sa yo sakaje but m still kanpe sou 2 pye m. Nou vle m montre nou? M pa pral sansibilize nou pou anyen. M pa vle sansibilize nou pou anyen. M pa bezwen montre nou. M pa vle avanse.
Paske live la ap bèl pwogrese. Ou wè jodi a m bwe konprime yo? Lè m pral bwe ekleren an Mendes di m non. Ou wè m ap plede di Mirab e what the fuck man. Mendes di m non. Demen maten siyò jodi a vandredi fòm bwè 2 koup rival e pase m bwèl depi a 8 è m kòmanse bwè klenyen avèk 2 zè nou gen konn nou gen pou n konn sa m vo sa nenpòt lòt atis vo m bat bravo pou tout moun sou tiktok m wè kap show m love tout moun ki ekri m yo chak moun ki gen yon atis yo renmen ekri l pwofite di l w renmen l manman w ou wè m pa gen moun m renmen sou latè plis ke manman m èske w konnen m pral ba nou yon bagay jodi a menm.

M bliye bagay konsa? Eske w konn sa manman m fè nan 5000 dola l pran l li di m m peye 2000 dola wi pase moun nan al di a pitit ou a te di m 2000 dola wi pandan epa de m de moun nan m just bliye l twòp bagay nan tèt mwen kote m ka bliye de moun de moun 2000 dola manman m peye kòb la m di nan ki kòb ou peye l li di m nan 5000 dola m te ba li a. E nou konn sa l fè ankò? Li pran demil dola l achte diri, chela, djondjon pou l bay li voye li ap bay pou pote pou mwen. Byenke dominiken ka kenbe yo. Li rete a mil dola. Kòman m fè konnen si m gen san mil dola jodi a pou m pa fè manman m kado katreven mil ladan l? Sa rele manman. Chak moun ki pa gen manman make sure ou ba l love lè l la. Bikòz lè l pa la w ap konprann sa l vo pou ou. Paske manman m, ou wè lè map pale ak Mendès Mendès pa konprann manman m, m di Mendès e sèl mwen manman m gen, manman m gen 5 pitit men e sèl mwen, m ta konn e sèl mwen gen paske lòt yo pa gen posiblite, si lòt yo te gen posiblite yo tap jere manman m plis, m pa tap menm nan fè tout travay sa yo lòt yo te gen yo tap jere manman m paske lèl te Jamaïque li te konn abitye jere manman m lè m pat ko rele Fantom Eva tap jere manman m. Mwen pandan map pale avè nou la papa m ekri m. M pa konn sal gen pase papa m son moun malad. Menn map pale avè nou nou just pa konprann. Bikòz wè pandan m bwè kanya nou panse lè m pale fò nou pa pale. Si w sot fimen l fò w sot di si pa fè sa. E moun fou m ye pa fè sa. M son nèg ki paka viv sou stress e sa fè m fè tout vim nan studio m pa janm domi because si mal lakay mwen ou bezwen pou kè yeah nan wè li mal lakay mwen li mal lakay mwen map stress because li m lakay mwen se mwen menm ti kòk ti jak ki andan yeah nou pral fè sa Emèdes m pral fè sa m pral fè sa talè cheri map tann gen plis moun poum fè yo konprann. Ou konn sa fèm respekte Mikaben pandan m pat close avèl m konn misye fò pase misye bay tout jèn tout ti piti kap vini opòtinite l fè mizik avè yo
menm jan sa w fè a tou men mwen menm m pa kwè gen moun ki met gen anpil moun nou wè sou sèn mizikal la la kap mache e fantom ki kreye yo fantom ki kreye yo tòg sa. Nou menm pran la m bay m pa nan baga moun gen dwa pran frem m pa kreye misye non misye red amor misye fò anpil m san kache non m pa nan frekan m pa nan radote a moun misye Mendès misye terib anpil
e misye pa achte figi m tou imajine w misye vin jwe la nan festival m afèm m di frem ale m misye rete misye di m poukisa m di l rete m di l rete I got you.

Mwen pran nan kaba m leve yo m chita avè yo m pale avè yo m fè yo pale yo retounen yo tout bagay papa a kase boutèy wonm avè m menm jan Mendès di naka mwen depi pwèt manman m di m menm ak wopto w la dèyè a nan chanm nan Mendès se sèl nèg ki ka antre nan chanm nan apre lòt zanmi m an m konnen pou m montre nou ti se de ke m gen de foto w m gen a Mendès si n al gade n ap nou p ap konprann m se yon bagay ki te la pou l fèt epi frè k te òdone n pou n fè l menm jan a wopte wi. Men nou wè mwen menm mesye dam. Nou wè mwen menm m pa bezwen glwa. On sèl atis, on sèl atis mond lan gen, inivè a gen de tou lè tan pap janm gen tankou l. Paske wòl on atis se kreye, se nèg anlè a. Mon Dye. E li kreye m ki fè m ap kreye apre l. Li banm on ti pouvwa nan kreye sa l konn kreye pou m kreye l. Li banm yon ti pouvwa l ban nou chak. Nou pa plis ke moun menn. Ariel m voye mesaj sa pou ou Badman yo m voye mesaj sa pou nou Pèp la m voye mesaj sa pou nou M ka mouri demen ou apre demen I don't know man Fè sa n gen pou n fè And fè l pa pou tèt ou non fè l pou l itil pitit pitit ou yon zanmi w pitit pitit yon vwazinaj ou pitit pitit chak grenn ayisyen pitit pitit yon zanmi w Badman yo m ap redi non sa ankò Si nou bezwen yon ti padon nan men pèp la make sure. Nou fè ayiti mache make sure Nou jere peyi Mwen menm m ka viv m ka manje diri m ka bwè sos pwa m ka bwè ji menm jan si m gen 10 goud tou m ka pataje lè w moun bal 2 goud m ret a 8 goud paske m gen anpil okipasyon men kote m ye a m pa anvi ret la. Epa Haiti m pa ka ale non pase bann afa moun m pa dwe a moun m pa vle vakabon al tiye pou ideoloji m pou rebel rebelyon m pase depi w mouri mouri net menm lè 100 milyon moun ap mouri deyè w but ou mouri mouri net and nou menm la kap fè efori nap di mikaben tel bagay la mwen menm mikaben ret nan kè m li ret nan kè yon pakèt wi m garanti nou apre yon mwa nou pap ka nou pral fè afè nou. Nou pap fè menm bagay la. Nou bezwen montre nan la mòd. Ebyen men moun sa ki tap kritike misye lèl te mouri. 3 mwa avan sa,
nou tap jourel pou Annie Alette. Li mouri Annie Alette nou pa menm ko konfime sa nap di a nou di Annie Alette ki tiyel. Se pou montre nou tèlman alanvè. Nou rele viv nou rele aba. Nou rele aba nou rele viv. Fòk nou aprann respekte moun epi aprann respekte non moun. Aprann respekte efò moun. Gen sa kap dil mouri gen sa kap dil pa mouri m pa kwè nèg yo ta mechan m pa kwè madanm di ta mechan m pa kwè papal ta mechan m pa kwè nèg carime yo ta mechan pou nap ouvè dyòl nou di sa jan madanm li an te mande nou an si nap bal respè bal respè m konnen gen nan nou kap pwofite al fèk richès nou sou do moun sou do misye pandan l mouri an m konn kijan n ka fè nou ka santi nou rich chak sa nou fè. Fè l nan non misye. I got you. Chak sa nou fè fè l nan non misye. Because mwen menm m pa vle, wè lè m mouri m pa vle nou youn, menm fanatik mwen m pa vle nou poste foto m because nou konn te gen foto m. Gade bagay nèg yo konn fè, al ap sponsorize desi bay pou desi, timoun nou pat konnen. M gade yon dènye live misye, misye di ki mele mouda l yo pa pase mizik li. So l just ap fè mizik li pase mizik li e nan li l ye. E menm jan m te ka di tou. Bon, nou wè Mikaben, Mikaben fèt nan fanmi ki plizoumwen, m pa pral di boujwazi, wadèvè sa l ye a. Men kè li te nou menm. E se sa k fè sa touche nou tou. Menm ti Djo wè pandan m ap di l ipokrit la, li ede anpil moun tou wi. Li la ri. Se sa fè wap gade Etcheman ki tounen la kounya depi pa fran e kòm se Frantz Duval avèk Carel ki pou dirijel depi ou twò al apwoche moun yo yo retire w ladann bikòz fò w te nan klan zuzu a
e te gen Fantom Izolan Ti Djo Mikaben kiyès m ka di ankò Mènès ladann tou gon pakèt nèg
Nan ki klan? Non depi nou tro zanmi pep la yo pa retire nou nan mitan yo. Mwen m pa nan HMI m pa bezwen nan HMI m pa kè de HMI men miss boss a son malpropte li te vin nan malpropte HMI la kote biwo HMI ye nada eske HMI e legalize nada menm jan avek bay dwa dwa dwa dwa dwa dote yo se nan djol lè m ap pale nou pa vle tande ki minis kilti minis tè sa son minis bras li ye l pa egziste vre. Gen bagay mwen lè map di yo la moun pral di efom fo epi pi devan yap konprann li. Minis kilti se yon bagay yo fè pou fè bras. Kòman ou fè konprann se yon minis, minis kilti, lè m al anbasad la fò minis kilti a gentan gen dosye li gentan voye nan anbasad la. Anbasad la depi yon nèg tape pou yo wè non m monte, yo di m tounen nan minis kilti al deyò m pa apiye.

M evite Ayiti men ki la m di kote m te vize rive. Paske m konnen nèg yo pare pyèj mwen. Gen anpil politik renmen m wi, gen anpil ki pa vle wè m tou. Mwen m pa renmen lapolis tou. Paske bay voksal. M renmen polisye ak zam m yo. M wè m di l live jodi a. Paske politik zanmi m yo se kot yo leve menm kote avè m yo sot nan mizè menm kote avè m yo oblije yo fin yo fin lekòl y al nan inivèsite yo oblije ale pou al fè yon bras o mwen pandan yo p ap touche anpil wi yo riske vi yo wi pou yo ka viv pou yo pa manyen zam nan ilegal yo manyen l legal men pa kont lè nèg sa ap manyen zam nan legal l ap travay maten midi swa epi n pa janm peye l nou pa peye l yon kòb nou pa fè dis nou pa fè dat zam legal nou ba li al vire l mal. M pa kritike sak fè bagay mal, m pa kritike politisyen ki fè bagay byen. Dayè mwen menm Fantom m pa renmen lapolis dwat. E pa lapolis Ayiti, an Ayiti non, lapolis an jeneral m pa renmen sa. Paske yo fè m anpil abi nan lavi m. M sanje, sonje 31 desanm 1994, m ap sòti ak ti mennaj mwen ki rele Baba, defen Baba al mouri. Wè istwa m pa janm rakonte nou? Lè sa m fèk kite ri Sèt Onore, pi ba gran ri m al ret ri Nikola. Manzè sot ri Sèt Onore, lè sa rad len a alamòd, manman m fè ti pantalon ble maren, len, yon ti chemiz woz len, ti soulye m nan pye m, men, lè sa m gen katòz an pral gen kenzan. De timoun ki renmen ri, nou pral nan, vennkat desanm tout timoun ki renmen ka sòti. Lè m rive bò stad la, bò stad la pa t lonje tankou Madlon, ant ri Fedye, m pa janm bliye, paske m pa janm bliye ankenn anyen. E sa polis Guantanamo fèk sòti. Ou wè kisa manmi polis Guantanamo. Chemiz gri. Nèg yo wè fi a tèlman bèl avèm ti piti la tèlman bèl tèlman yo yo pedwofil. Yo fèm kouche nan dlo nan tout dlo sal la avèk rad mwen. E depi lè a m pa vle wè. Lè sa m te mande manmanm e sa fè lè an katriyèm mande manmanm mal chèf ase si m te chèf m ta pran gwo gwo danje pou chèf. M telman pase mizè nan lavim mwen pa konnen gen bagay m pa janm rakonte moun esa fè vi ou wèm vin konprann kem vin kanpe an rebèl nèt pandan m vin rele fantom nan bikòz m rele fantom nan nèg pa konvenm nèg pa manyenm nèg ki respekte fòm tankou vòlkan paryaj Ki respekte efò m, m wè l li vin jis sendomeng pou vin siyen fantom. Ayiti li ye, li vin jis sendomeng. Bravo pou ou, respè pou ou. E pa gen pi gwo kote pou n al parye ke vòlkan. Sonje m di nou sa. Gen bagay si m pa konnen m pa konnen. M konn grangou men m sot lekòl lè sa lè m ap fè senkyèm lekòl frè Adriyen. Pi wo plas Jeremi pi wo bò Eldorado. Moun fè yon sebèn mesye. Map sot lekòl manman m pa gen kòb lè manman m wè m soti kote w wè studio a ye a wi e salon m te la m antre m bouche ti pòt pase m pa bezwen manman m wè map soufri bikòz lè manman m wè map soufri l pa fè l byen manman m kòm entèlijan lè l wè m konn sa l konn fè l leve matla al chèche vye chemiz vye pantalon lontan li lave yo pase yo la l vin gen kwa dè bouke yo l vin gen 400 mawozo jodi a gen bagay nou pa konnen di mwen gen bagay m pa di nou. Paske nou voye monte sou mwen jan vle, m kite ak sa nan tèt nou an. M pap fè sa pou sansibilize nou, m ap fè sa pou n konprann aprann respekte efò yon moun fè nan lavi l. Izolan nou wè k vin sa l ye jodi a, nou pa konn mizè l pase, se li k gen pou l rakonte nou. Nenpòt nèg nou wè k vin sa l ye a jodi a, e li pou rakonte nou. Men mwen menm, m ap fè yon temwanyaj avè nou, m di nou sa nan mizik nou pa konprann. Lè m fin lekòl menm, m te nan menm klas avè Ako, m double. I swear, lè m fin lekòl, ti sè m nan, Patricia Darines, li Boston kounya. M gen yon sèl mwayen pou voye lekòl, pou voye inivèsite. Tonnè boulem mesye dam e pa blag map bal m pa wè ni monte ni anba e m byen a badman badman m te byen avèw e badman kite gen la rezon tou lontan yap rale jèm yap dim non gem sa pou ou lè pa pou ou lèm vin la ou dim non sa pa pou ou fout ou tèl kote tankou lè ti dominiken m leve nan ri senthonory m gad lè ti dominiken ap leve ap ap fè mouvman lè black toto ap fè mouvman m gad tout gem sa ki bay m pap pale de avè nou e sa map di a gen nèg si yap viv toujou yap di nou jiskaprezan kiyès m ye. Si m tap fè bagay si m te vle fè yon bagay mal epa kote m ye a m tap ye m tap pa m pa tap la ankò m pa fè l pou sansibilize nou m pa bezwen nou kin fè sansib pou mwen bikòz m son wood boy m son nèg lari e m son bad man tou m renmen tout moun nou just pa konprann sa m di nou m renmen nou tout m renmen nou tout m renmen nou tout But nou pa konn nan ki eta m renmen nou because m renmen nou paske nou fè m sa m ye a. Men pandan n fin fè m sa m ye a nou fè nenpòt lòt atis sa l ye a pa eseye detwi l sou rezo. Nou pa renmen nèg la si n ap swiv swiv pa pale mal avè l. Di l monchè gon mizik ou fè l pa rive sou mwen twòp nan men m panse ou te ka fè mye al travay